Son ki le fè. Mwen konprann byen madame, se di le ka è serye. Donk efavirenx ke w wè ke nou li, konprime ke l pote la yo kwè ki nan men l yo. Donk se grenn yo bay jisteman se konprime yo bay pou moun ki fè sida. Donk li t al nan sant jesco, sant jesco konfime ke fi a fè fè sida. Donk ou wè sa a, pèsòn moun pa epanye. Sa ka rive nenpòt ki moun nan peyi a. Ebyen se la ke nou ye e louko. Paske jisteman kesyon kidnapin nan jodi a la pa epanye pèsòn moun. Donk ou kapab jodi a viv nan peyi sa epi yon grenn maten ou wè ke ou annik leve, ou dekapitalize epi pa sikwa ou gen yon maladi jiskaske ou mouri anba tè. Bon pito ou te, bon eskize mwen sa m pral di an, men m bezwen di l. Konprann byen wi. Vwala donk la, e sa se yon ka. Pami lè ka. Pami lè ka.
E mwen rakonte yè, yè mwen rakonte e le medsen jisteman ki fè konfidans la maten deba, medsen an la, li egziste, li nan peyi a. Yon fiyèt de 17 an ke nèg yo kidnape le fèt, le fèt 9 desanm, yo rele manman, manman an pa gen lajan pou l bay pou timoun nan, epi li pa menm kontinye pale avèk mesye yo. Epi pou li menm li di bon, se fini pitit li a mouri. Epi le 8 janvye pitit la debake li wè manman l. Mesye yo vyole tifi a e li te li te vyèj li pot konn afè afè bay fè sèks avèk gason konprann sa wi jiska prezan timoun sa poko janm pale anben ale wè li ka gen sida tou wi jodi a epi epi yon nèg ap gade peyi a epi wap di ke yon afè politik se politik kap fèt bon a ki kè. Paske sa ka rive nenpòt ki moun nan ri nenpòt ki moman. Sa ka rive pitit ou demen maten. Pa gen moun ki epanye. Sa ka rive madanm ou, sa ka rive mari ou, sa ka rive frè ou, sa ka rive sè ou, li ka rive nenpòt ki moun demen maten nan peyi a. Wi, se vre. Yo pa met kamera sou ou, mèt pale. Se bon, mèt pale, ok. Mèt pa gen pwoblèm, mèt pa gen pwoblèm. Ok. Non, men se, se, se dwa ou. Alò, nou sonje ke dènyèman, wi se vre, se vre ou te gen rezon. Dènyèman nou te klè sou kesyon an. Donk nou pa t mete, nou pa t mete kamera donk sou madam nan avèk lòt moun ki te vini pou kesyon kidnapin yo. Ok. Donk n ap respekte menm prensip lan. Donk nou p ap mete kamera sou yo jodi an ansanm avèk keseswa sou televizyon chèn 30, chèn 4 egalman sou YouTube. Nou klè sou sa Pèman Tèt a Tout? N ap fè l. Ok. Pa gen pwoblèm mèt pale, se sou radyo sèlman ke vwa ap soti e moun yo ap tande vwa pa nou. Ok. Ann ale. Kòman ou rele mesye? Avanse sou mikwofòn an. Mèt avanse. N ap di yon gwo bonswa avèk Maten Deba avèk tout oditè, oditris Maten Deba e ke n ap Voye yon gwo salitasyon spesyalman avèk ou menm Mesye Luco kap fè yon bèl travay pou peyi a e kap ede peyi a tou e ke nap voye yon gwo remèsyeman avèk tout moun ki te chwazi ede madanm mwen nan pwoblèm ni nan sitiyasyon ke li ye e ki toujou rekonfòte li paske mwen menm sèlman pat sifi a timoun yo. pou te rekonfòte li paske tout sa ki te nan lespri li apre istwa a se te detui tèt li men lè l vin resevwa anpil apèl gen anpil moun k ap pale ansanm avèk li li vin chwazi rekonfòte li pou l reviv ankò nou di tout moun sa yo mèsi avèk tout moun ki voye soutyen yo ban nou tou nan istwa sa. Trè byen ok e

Bon, lè ke m aprann yo kidnape li, se ke nou konnen chak apremidi, l al vann chak maten, lè apremidi ou menm w ap ret tann retou madam nan, lè ke mwen vin jwenn, m pa janm tande madam nan nan apremidi, m kòmanse rele l nan telefòn m pa jwenn li, epi pa la swit nan sware m resevwa yon kout fil yo di m men madanm mwen nan men yo e ke m gen yon sòm kòb pou m bay, lè m rele anmwe m di kote m pral jwenn kòb sa paske mwen menm m pa yon anplwaye leta. Ni m pa gen magazen, m pa gen biznis, m di mwen menm m son bòs mason dèfwa lè m pa jwenn djòb m konn fè trafik kamyonèt tou. M di nèg yo kote m pral jwenn montan ke yo mande m nan. An premye man yo te mande m 30 mil dola. Nan batay, batay, batay, kole pye se avèk zanmi, fanmi lè m vin bay 30 mil dola yo di m mwen menm pèsonèl, ayisyen, lè m vin vini yo di m konsa Let m yo pap resevwa kob la lan menm pou m vini voye yon fanm.
Apre konbyen jou ke w te ba yo 30 mil dola?
Apre nenpòt, sa te, sa te pase apre yon semèn ke n te, nou te batay, nou kole pye si n te bay kòb la pou yo te ka relache madanm nan. Paske mwen, m pa t wè, m pa t wè lajan, m te wè lavi madanm nan dabò. Donk se 30 mil dola ayisyen sèlman nou bay? Non, apre lè n fin bay 30 mil dola ayisyen an, yo di nou kòb la e te 30 mil dola ameriken l te. yo mande nou dezyèm vèsman. Kounye a, lè n vin di kote n pral jwenn kòb sa yo, yo di nou nou gen bagay pou n vann, si n frape pòt n ap ka jwenn kòb la kanmenm. Kounye a, palasuit nou te batay, nou te fè yon ti kay. Epi kounye a, m vin ofri nan ofri moun kay, ofri moun kay la. Kounye a, n vin bay kenbe papye kay la, yo ban nou kòb la. Trè byen.
Lè di ke nou bay 30 mil dola ayisyen e 30 mil dola ameriken. Ameriken. Trè byen. Oke. E Maintenant apre konbyen jou ke madanm ou e ou vin konn gen nouvèl ke madanm ou e libere? Bon m vin konnen l libere kounye a lè m fin bay kòb la yo di m konsa y ap libere madanm mwen lè m bay kòb la nan jodi kounye a m ap rele men chak nimewo yo rele w lè w rele w pa jwenn yo ankò se yo menm ki pou rele w chak nimewo yo rele w lè ou menm lè w eseye tounen apèl la ou pa janm jwenn yo kounye a jou nou fin bay kòb la yo di m. Nan aprè midi mèt tann madanm mwen pa vini m di men m bay kòb la e kòb la nou te mande m panse ke m dwe jwenn li tousuit yo di se nou menm k ap fè e nou k ap deside nou konn kilè n ap bay li m di men m panse se lajan nou te bezwen si n fin jwenn lajan an ban mwen li si nou touye l di m ki kote pou m jwenn kadav la m fè antèman timoun yo ava asiste antèman manman yo kounye a yo di m non ou pa bezwen pè li la n ap fè w tande vwa l Yo fè m tande vwa l efektivman. Lè yo fin fè m tande vwa l, se nan demen yo rele m, yo di m men ki kote m ap jwenn madanm mwen. Lè yo di m m ap jwenn li, bon sonde, etandike ki kote yo te voye m pou m t al met depoze kòb la anba mòn kabrit. Donk ou bay kòb la anba mòn kabrit, epi yo livre w madanm ou pon sonde? Wi, pon sonde. Ok. E kòb la lè w al bay li mòn kabrit, ou pa wè figi moun yo? Kijan w te bay kòb la? Kòman w bay kòb la? Premye kòb la e pa mwen ki t al depoze l, dezyèm nan ankò se pa menm mwen menm. Yo fè m fè yon pil grimas, yon pil pakou bay, chak kote yo di w yon kote, yo di w non deplase, al yon lòt. Ou konprann, detanzantan chak kote ou rive kote yo te di w la, yo vin rele w ankò, yo deplase w kote a. Trèbyen. Kounye a, lè n rive kote a, se yon kote, yon nèg ki di lè w rive tèl kote, W ap pran yon pil sab, w ap pran yon wòch, ou mèt depoze l la, epi vire. Kounye a, ap di, w ap pran wòch a, li pentire l, gon bagay ki make ladan l, ou mèt depoze l, vire. M di, men, m ap depoze kòb la, m pa wè pesonn. Yo di, non, w pa bezwen wè pesonn, vire. E konsa yo fè n depoze kòb la. Ok. Nan ki eta ou te jwenn madanm ou? Bon, Lap jwenn li m panse ke louko sa te fèm mal anpil paske men gwosè madanm nan te ye li te yon bèl moun byen gwo byen anfòm lèm vini m jwenn li li defigire li vin tou nwa an sò nan sewòm tout kòl plen mak e lè lap eksplikem bagay yo louko sa vrèman douloure. Trè byen. E timoun yo? Kijan timoun yo te akeyi manman yo? Bon dlo nan je men kanmenm Bondye fè nou jwenn li kanmenm li pa mouri nou di Bondye mèsi. Ok nou t ale nan sant jesq yo pa vre wi ok eske nou gen papye e medikaman paske sa trè enpòtan e e mèt tankou e se sou medikaman madanm ou ye. Eske w pran medikaman madam? Wi m pran medikaman men yo men. Mèt vin sou mikrofòn nan, avanse sou mikrofòn nan. Mwen pran medikaman yo men san pa janm li pa janm kanpe. Ou toujou gen san sou ou?
Wi epi li bay movèz odè kounye a. Ayayay.
Donk kòman w viv sa mesye avèk madanm ou ki gen yon san sou li ki pa janm kanpe? Bon m panse nenpòt gason ki ta nan eta m santi m nan. Ou tap konprann ou te gen madanm ou sak fè mwen menm gen de fwa m rete m santi m pa ka gade l nan je m santi m pa ka ret nan kay la m pa ka viv m pa ka wè l menm men se nan kontèks ke se tèlman m santi sa ap vreman pote m li menm li panse lè m pa chita nan kay la m pa ret nan kay la lè m pa ka rete. Se imilye m ap imilye l. Men se pa imilye mwen imilye li vre. Se paske mwen menm pou kont mwen m wont li paske se pa yon bagay li t al chèche. Se lavi l t al chèche. Èske w konprann? Alò moun k ap gade kamera la, sa se konprime ke yo bay madam nan. E n ap gade donk flakon an. E konprime ke yo ba li. E jisteman. Ok. Sa se flakon ki gen konprime yo. Banm eseye gade poum wè. Bon, m pa ka pran yo paske yo anndan. Epi sa se konprime yo ba li donk nan sachè. Nan centre Gestio. Ok. Donk li gon pakèt konprime ke l ap pran la. Donk nan moman n ap pale a la li gen san. E jiska prezan sa ap koule sou ou anpil. Gen movèz odè.
Movèz odè. Wi, depi m ap mache.
Ou pa santi w alèz. Trè byen. Kilè timoun yo?
Ti fi a gen 22 zan, ti gason an gen 20 tan. Trè byen. Ou gen tras kou sou tout kò ou? Wi, fil kouran an. Wi, m wè. Ok, sa fil kouran an te konn bat ou? Wi. Dakò, ok, ok, m wè yo. Dakò, ok. Alò, Louko, e medikaman sa a, se ak bwat la yo vann ou? Se bwat la. Se pa bwat vann yo vann mwen. Se bwat la yo ba ou? Yo ban mwen. Yo ban ou bwat la?
Wi.
Bwat la se Efavir Rinx.

Lamividin and tenofovir.
Trè byen.
Ok. E mèsi anpil madam. Bon, e nou te bay nimewo telefòn ou, fòk mwen di w ke depi lè w fin pale isi an, nan vandredi, gen anpil moun ki rele, anpil, anpil, anpil, anpil moun ki rele tout kote. E m kwè ke nou menm isi an nan Matèdeba, chak moun ki rele nou, nou bay yo nimewo telefòn ou. Fòk mwen di w ke fò gen chaj. E fwa si ou kite fwa nou tou gen chaj. Konbyen apèl ou resevwa e pale m un ti peu de moun ki rele ou. Mwen resevwa anpil apèl, mwen resevwa anpil apèl mwen di tout moun mèsi ki te sipòte m yo. Mwen di yo mèsi anpil. E mwen wè sa vle di se pa se pa Ayiti ki pa bon. Men si nou mete tèt nou ansanm gen anpil bagay ki ka fèt.
Wi gen
anpil bagay ki ka fèt. Paske m pat panse sa. Pou le moman kounye a m gen moun avè m. Ou gen moun avè w? Wi m gen moun avè m. Ah mèsi anpil. La ou byen pale, ou santi ou gen moun avè w? Wi m santi m gen moun avè m. M gen moun avè m.
M pa pou kont mwen. Eske
Si yo ta vin a dè foto devan ou e yo di w idantifye moun sa yo, èske ou te gen chans wè? Wi. Gen, gen, gen youn ki te nan machin nan. Gen youn ki te, sa k te pran m nan do a, lè yo fenk mete m nan machin nan, yo potko bouche zye m, m ap, m ap sonje vizaj li. Ou ap sonje vizaj li. Trè byen.
M ap sonje. Donk li ta enpòtan pou lapolis fè yon pale avè w. Wi, m ap sonje vizaj li. Trè byen. Alò, se sa m t ap di yè maten an jisteman, madam, mesye, e m te pran kòm egzanp anfèt le depite Fritz Chéry, ki s on otorite anfèt. Fritz Chéry yo kidnape l, Nan sa vyen? Jiska minit nap pale avè n la, lapolis pa menm rele menm yon fwa. Anyen m pase wè l.
Tande, pou mande l enfòmasyon. Ou panse e ti malerèz sa lapolis. Pi bon sa monchè, pou mande l enfòmasyon, kijan yo te kidnape l. Ki sa se pè y ap fè m pè, y ap fè m pè.
Madam, se pa bagay pou w al di lapolis non. Rete lakay ou. Rete lakay ou, men m se moun. Men yo bliye ke maltre tout ap maltre tout la. M se moun. Maltre tout la. Wi, m se moun. M se moun. Apre tout sa m fin sibi yo la, m pa ka rete san pale. Trè byen. E si m te rete san pale, l te ka pi di pou mwen. Non, m panse ke ou te fè yon bon bagay, te vini nan Maten Deba. Wi, wi. Alò, madanm, mesye, fòk mwen di n ke m gen yon lis la de nenpòt 7 moun ke yo te kidnape ki vle vin pale. Deja. Nou gen yon lis de prè de 7 moun la. Ke yo te kidnape ki vle vin fè temwanyaj. E depi yo vini.
Bon depi yo vini nap ba yo pale. Nap ba yo mikwo. A wi. Antouka kouraj kenbe la. E mesye kenbe la. Mesye la kenbe la kenbe la kenbe la kenbe la paske vreman e sa e si w pa gen kouraj ou pa tap kapab sipòte l. Ok. Alò nou di moun yo eskize mwen.
E mwen te li yon medikaman men se 3 medikaman yo ba li. Li gen 3 medikaman. Lòt yo nan chasè.
Se nan chasè yo pa.
Nou pa ka idantifye yo trè byen.
Ok wi. Nou menm tou Mesye Louko nap di w mèsi ke Bondye beni w, beni radyo a, tout ekip la nan bon travay nap fè. Mwen map di w avan mwen fini Mesye Louko, mwen menm m vrèman pè m fistre paske moun ap rele nou di nou fèt atansyon pa mache e paske ka li ka li vrèman kawotik se sa fè ke mwen m te di madanm nan pa vini. Li menm li chwazi vini m te di l a jan bagay yo ye ke Bondye Bondye ban nou la ba w lavi Bondye mete w deyò men gon bagay ann pa pèsiste twòp paske kan bagay la kòmanse fè twòp Twòp bri twòp bri yo pral chèche Sa m panse ke nan nan kote li rive la se ke li te li te enpòtan y ap chèche konnen yo chèche konnen nou an li p ap lòt rezilta ke detwi Trè byen Èske w konprann sa? Antouka sèl prekosyon pou n pran se ke. pa pran randevou a moun ok donk si gen moun ki vle ede nou donk li konn kijan poul fèl oubyen voye mwen kach oubyen voye transfè alò moun kap voye transfè pou madam nan tèlman gen moun kap voye transfè pou li si ta si sa ta rive ke transfè li bloke ok transfè li bloke li ka ba nou lòt non epi nap voye transfè a sou non lòt moun nan oubyen nou kapab vini isi a nan radyo eklè Epi nou depoze kòb la pou li, epi nap kapab rele l, epi li kapab vin chèche kòb la. E m konnen gen anpil moun ki gen de gwo pwojè pou li, gen de oganizasyon fanm ki gen anpil pwojè pou ou, avèk pitit ou, avèk mari ou. E si nou kapab vrèman donk ede fanmi sa soti tèt yo, ok, si nou ka ede fanmi sa soti tèt li nan sa l ye la nan peyi Dayiti, Mateli Ba ap trè rekonesan anvè nou. Ok, si n ka si n ka vola fanmi sa, vola avè l, O mwen a di ke bon gon fanmi n sove ok ni ni mari a ni madanm la ak tout pitit yo si n ka sove avè yo n sove avè yo e nou menm nan Matileban n ap te rekonesan mèsi anpil kenbe la kouraj ok mèsi anpil a tout moun ki t ap e swiv e donk dezyèm entèvyou ke n fè a madam nan ou konn poukisa ke nou te mande madam nan vini byen antandi genyen e kichòy ke nou resevwa pou li men n te mande pou l te vini a mari l paske pèp ayisyen tèlman. Enkredil.
Non sèlman enkredil, kòm si mantalite nou chanje, mantalite nou chanje vè le ba. Mantalite nou chan, èske nou konnen ke chak jou n'ap di ke fò n' chanje mantalite? Mantalite pèp ayisyen chanje avèk avèk rezo sosyo. Mantalite nou tèlman chanje vè sa ki negatif la. Ok, gen moun k'ap di, ah e pa vre se istwa se fim. Bon, tout è posib paske ayisyen an fò. Wi se sa m di enkredil. Nou ta swete volontè. Pase lè wap eksprime yon kredibilite epi se mechanste ki ladanl. Kòrèk. Paske li poko rive w. Jisteman. Se pa vre ou kwè se vre. Ki enterè mezanmi.
M pa kwè ke kòmsi gen enterè pou maten deba ta genyen kòmsi fò nap. Non kèl ide. M pa kwè sa. Dayè sa paka fèm prezidan ni sa paka fèm senatè ni depite ni majistra ni sa paka fèm rich tou. Kòmsi pou m ta fon montaj balan sa. A kèl fen. Ok donk men m konprann tou moun ki te yon ti jan gen dout yo ap di monchè bagay bon paske depandaman de ki kan ke w ye paske isi nan peyi a se yon peyi de kan se yon peyi de klan ou nan yon klan ki pa vle wè maten deba ou nan yon klan ki pa vle wè louko dezi depandaman depandaman de ki bò w ap viv tou si w ap viv dan lakras ou ka gen anpil jalouzi ou konprann si edikasyon w pa te pèmèt ou konprann. Donk peyi a ben to aprann tolere moun donk se nòmal jodi a pou w egri ok men nou menm nou la n ap fè yon travay e m panse ke n ap fè l avèk tout nou menm e moun ki konn Louko Desir e se pa sa m ap di yo non la ki moun nan ou wè tout sa m di nan mikwofòn li se egzakteman mwen menm moun ki moun ki pratike Louko Desir moun ki konn Louko Desir pa gen anyen m di la ki pa sanble a Louko ok pa gen anyen ke m di la k pa sanble a louko. Paske m se yon moun ki antye. Ok? Donk an nou eseye fè ti efò sa a, ok, pou nou pa twò negatif nan peyi a. E w konn sa ki di an, se ke w ap wè moun ou pa ta panse negatif. Moun kòm ta di w panse ke ou ta pral atann yon refleksyon de moun sa a, yon refleksyon kòm si nèg la di w, e menm si gen de moun kòm si pou n ap tande non yo, e pou w panse ke moun sa a ka reflechi yon bagay de gran, Epi wè se moun sa kap kap vèse lan de bagay tè atè nan ti refleksyon meskin, ti refleksyon tè atè epi nan dosye ki enpòtan, nan yon bagay ki gen rapò a peyi a ki trè enpòtan. Ok, antouka nou menm nou la se travay nou konn travay, m panse ke nap kontinye travay e m kwè ke jodi a m bati sa m gen la kòm anpir ok, m pa bati l dan le mansonj ok, e tout moun nan peyi a konn Louko Desir, tout moun konnen egzakteman sa m ka fè. E tout moun konn pase m, yo konn kote m soti, ki bò m ka ale tou. Tout moun konn anbisyon m. Tout moun nèt konn sa nan peyi m nan. Ok? Donk an nou an nou sispann, an n sispann sa. Ok? An nou an nou fè plis efò pou nou rete pozitif nan peyi a. E mèsi a tout moun ki fè efò, ok, chèche nimewo telefòn dam sa. Ok? pou gade kijan ou kapab ede l. E jodi a men mari l vin la, gade mari a. Deklarasyon mari a pa twò diferan de madanm nan. Li pa diferan de madanm nan okenn. E nou klè, antanke jounalis nou poze l kesyon, nou konprann sa. Li pa diferan. Donk son fanmi ki la. Donk si Martin Debat ka sove fanmi sa, donk ede n sove l. Mèsi anpil tout moun jodi a ki konprann sa. E kap mete men jisteman pou nou ede peyi a. E jan ke madanm nan di l, madanm nan di sa, li di, se pa, Ayiti pa gen pwoblèm. Nou sèlman bezwen antann nou. Madanm nan fèk di l la. Li di ke Ayiti pa gen pwoblèm, nou sèlman bezwen pou nou antann nou. E mwen menm, map gade volim moun, kantite moun m wè kap rele, kap manifeste solidarite yo a madanm sa. Sa vle di ke nou renmen peyi a. Sa vle di ke tout moun enterese a sa kap pase nan peyi a. E si tout moun ta renmen peyi a chanje, men poukisa ke jès sa, solidarite sa, Nou pa manifeste l chak jou nan poze de zaksyon ansanm pou n sove peyi a? Poukisa se chak lè gen yon ti pwoblèm, chak lè yon moun kòm si nan sitiyasyon difisil epi nou fè yon solidarite epi aprè sa sa rèt la? Poukisa solidarite sa nou pa manifeste l chak jou ansanm pou n wè si nou te kapab chanje peyi sa? Antouka e kòman di n sa se yon ka wi. Sa se yon ka. Ok madam nan bezwen doktè li bezwen doktè rapid depi vandredi map relel m paka jwenn li se yè finalman m vin nan telefòn m dil fòl vin nan radyo a maten an avèk tout maril li debake li vin la madam nan bezwen doktè rapid rapid rapid li diw kel gon san ki sou li kap koule san sou li a ap koule pa janm rete li gen odè se si ke depi vandredi moun kap rele petèt sa kap voye transfè li poko kapab al pran transfè yo. Men jodi a vreman l bezwen sa, l bezwen bako, l bezwen al wè doktè. Donk sa son ka! Pafwa l ta fon lavaj. Ok, non, l bezwen yon lavaj tèt chaje, li bezwen bay yon reyaje la. Di m, m pa konnen ki doktè k pral pran bagay sa. Sa son ka nan tout ka k ap pase chak jou yo nan peyi a. Ban ki doktè k pral pran chaj sa.
E sa son ka! Pami plizyè ka de kidnaping ki gen nan peyi a, madan mesye. Son ka! Antouka. Mesye nou nou pa pwan de envite, ann ale mon frè e prezante w rezon fè w pase nan maten deba. Dabò map salye w Louko e map salye oditwa maten deba. Non pam se Mèt Berkis Tidor, defansè dè dwa zimen notamman dwa de lanfan e.